Bondye beni le mond. Bonjou. Bonswa. Bonjou. Bonjou. Bonswa. Se frè David. Frè David dan le seyè. E fò m mete sa devan tou. Ansyen. Ansyen chèf gang. Baz 400 mawozo a. Sirnon de frè David nan moman map pale avèw la la. Bondye beni frèm ak sèm yo. Mwen renmen nou. Ki tap edem priye pou letenèl te ka fè travay la. Map retire linèt la wi men son sipriz lap ye. Nou konnen map retire linèt la. Nou k boy nou menm ki tap ede m priye. Tout moun ki tap ede m priye yo ke gras Bondye kouvri nou. Ke gras Bondye avèk nou. E Ayiti cheri ou konnen m renmen w anpil. Je t'aime Ayiti. Mwen renmen Haiti. Bonswa tout diaspora m yo kap soufri ki pa ka antre nan peyi yo. M kwe bon Dieu gon pa lap fe, bon Dieu gon wout lap fe. E m kwe bon Dieu gen poul met yon David devan Goliath. Nap ok, alez, nap alez. Tout peyi di mond, fre David voye salye nou dan le seye. Zyem nan kite malad la Bondye geril alèz li metel pi alèz ke jann te ya paske nou konnen li te pete deja ou konprann men Bondye ap fè yon mirak ladann nou pral wèl vin pi alèz e poum avanse ansanm avèk nou m pral voye de twa grenn vèsè pou moun ki konprann levanjil la yon lòt jan yo ou konprann m pral moutre nou vrè levanjil la levanjil Bondye mete ya levanjil gras la levanjil Jezikri ya. Nou tande? Bon, bon pataje vese sa ansanm avèk nou. Se la nou bal komanse. Matye 5 vese 43 a kontinye. Nou tande? Nou tande ki jan? Nan tan lontan, yo te di, se pou nou renmen frè parèy nou, se pou nou rayi lèlmi nou. Se pou nou rayi lèlmi nou yo. Nou tande kòmantè nan tan lontan? Se pou nou renmen frè parèy nou, se pou nou rayi lèlmi nou yo. E konsa l te nan tan Lalwa, yon dan pou yon dan, yon je pou yon je. Men Jezikri menm ki vini, nan tan lagras n ap viv lan la, li di, M renmen menm, men sa m ap di nou. Renmen tout lèlmi nou yo. Lapriyè pou moun k ap pèsekite nou. Se konsa n a tounen pitit Papa nou ki nan syèl la. Paske, li fè solèy leve pou moun ki mechan ni pou moun ki bon. Li fè lapli tonbe Ni pou moun k ap fè sa ki byen, li fè lapli tonbe, ni pou moun k ap fè sa ki mal. Bondye beni nou. M pral tonbe dirèk. Nou pa nan èy dan pou dan la. Nou pa nan on pye pou on pye. Nou pa nan yon dan pou yon dan. Moman n ap viv lan la a, Letènèl te vini, a bon m ranje w non, m tou pat konn mete w deja, dat m pa mete w, men kounye a la Bondye fè m gras, ou byen chita sou mwen, m alèz. E, nan moman n ap viv lan la a, se pa moman pou n goumen. Se pa moman pou n batay. Se moman pou de fè youn. Se moman pou nou kole tèt nou ansanm. Se moman si nou wè sa a tonbe nan wout pou nou leve l. Se moman Si nou yon bagay tonbe nan pòch yon frè nou, pou n di frè, men nou gon bagay tonbe, men gon bagay tonbe nan pòch ou wi. M ap di w byen, Bib lan ta pale an espirasyon de Dye avèk moun ki anndan legliz yo, men l ta pale pou moun ki deyò yo tou. Nou pa ka pran moun ki deyò yo pou nou voye yo jete non. Non! Paske Bondye bezwen yo. Bondye bezwen jan de moun sa yo. Gen moun ki bral di, eske se frè David? Wi se frè David. M ap retire linèt la wi, son sipriz. M ap moutre nou sa Bondye ka fè. Nou wè kòman figi m fre? 2 Korinthien 5 vèsè 17 Si ou nan Kris la ou sipoze yon lòt moun. E pa gen moun ki vin nan Kris pou Letènèl pa pran ou pou l pa moute avè w anlè pou l al netwaye w pa bon van, pa bon lapli, pa bon dlo. M pat ka konprann, Letènèl tap fè yon ti operasyon nan zye m, retire enpe vye kras sigarèt m te konn fimen, Letènèl tap fè operasyon nan zye mwen, retire enpe, ou konprann, enpe vye pe, tout tan m te konn ap pèdi nwit yo, yeah! Paske m te konn pèdi nwit anpil wi. Lè ke m te bandi, kòm m pa bandi ankò, Bondye chanje lavi m. Lè ke m te bandi, m ap di nou sa byen, m konn fè 3 jou wi sou lari a, ap veye ki lè pou yon moun pase, ki lè pou yon machin pase pou m pran. M konn fè 3 jou m pa ka jwenn yon bon machin ki gen bagay ladan l non. Men kounya Bondye chanje lavi m, m ap veye moun pou m preche yo levanjil. Gloire a Dieu! W ap vini wi mou. Gade m renmen Jezi. Mwen tèlman renmen Jezi, gade kounya gade m santi e louwe m nan louwe non Bondye. Ou konprann? Tout moun ki t ap di yo wi, èlmi frape m, èlmi an pa gen pouvwa sou non m sa a. Ok E espesyalman vèsè sa yo mwen di yo pou pastè Amel, pou pastè Makès. Mesye m yo Bondye beni nou. M renmen nou. Nou pa èlmi m nan. Pase nou pap goumen kont moun. N ap goumen kont lè movè zespri ki nan lye selès. Paske lè gou movè espri mouton moun nan legliz nou. Eske nou tiye moun nan avèk movèz espri a? Non, nou chase movèz espri a ki nan moun nan. Nou pa tiye moun nan. Se sa k fè, movèz espri ki fè timoun yo ap fè sa k pa bon deyò a, nou bezwen chase l nan yo pa lapriyè, pa Jezikri, pa lesan de Jezikri. Makès, menm lè w di Non jezi a pa bon. Li bon pou mwen menm mwen menm. Paske l fè yon pakèt bagay pou mwen. Ou konprann? M pral di w pastè Makèz. Ou di konsa. Jezi pa an Ayiti. Li pa vilaj de Dye. Li pa nan 400 mawozo. Non. Dye pa pase kote ki sal. Ou tande? Dye il è de Dye pwòp. Pase li voye mesaj la plizyè fwa bay ti mesye yo kounya. Eskize m, li voye mesaj la bay ti mesye yo lontan nan Vilaj de Dye, nan 400 Mawozo, e tout kote, tout kote ki gen gang. Letènèl pase mesaj la atravè radyo, atravè YouTube, atravè Facebook, li pase l, yo pa tande, men li voye yon dènye mesaj bay yo la, pa frè ti David. ki soti nan kan pèp Izrayèl la, ki te pèdi pisans, ki pa t ka kraze Golyat, ebyen Letènèl vin avèk zo David, pou vin kraze Golyat. Non, la a m pa ka souri la, la. Non, fò m souri, paske m ap pale La a map pale yon jan, ou konprann se la se frè David kap pale. La a pisans pam pi fò pase pisans dyab la. Alelouya. Paske rezon e Letènèl ap aprann mwen la a se pou mwen renmen lèlmi m yo. E la mò san jou mwen renmen ou. Gaspiyay mwen renmen ou. Yon yon gade mwen renmen nou. An men m pa renmen. Dyab ki nan tèt nou an paske fòk mwen chasel men fòk mwen chasel pa konsyans fòk nou gen konsyans map toujou di nou mesye pa detounen machin moun yo kap sot sendomeng pa detounen machin malpas pa detounen bagay sa yo e map di yo yon dyab wap pi fò nan tèt ou sispann ba ti mesye yo lòd pou yal vòlè e Nan lè sa a, e a lè sa a, mande pou Letènèl lage san senkant bokit dlo sou ou, e pou l chase mezi dyab ki nan tèt ou yo, pou l detounen yo nan labim, o non de Jezi! Se pou Ayiti mache! Yes! Izo, nan moman sa a m ap pale avè w la la a, Bondye di w, se pou renmen lènmi yo, moun ki fè w mal, se pou w renmen yo.

Sou ou pou l pwòpte w, pou l rense w. E m ap ba yo yon plis bokit dlo. Yes, pase li t plis kenbe yon pran plis depateman. Plis depateman. Waw mwen ap. Pa rele m la, m nan moman m ap pale a letenel. Se le moman fanm pa vini, pitit pa vini, Frè pa vini, sè pa vini, lajan pa vini, anyen pa vini, gade m nan moman kris. Amel, nan map pran makès anvan makès. Ki fè, ou di Dye pa an Ayiti, sè le Dye salòp, se paske ou menm. Eskize m'en espresyon wi, ou son salòp. Yaa! Sa ke m'ap di sa, paske Dye pa rete kote ki sal. Letènèl voye pèp Izrayèl la nan batay. E l di, pa pran byen lòt nasyon yo vin mete lakay nou. Sa pèp la ale? L'al nan batay. Men Akan ale. Akan pran bon lò. Tout bon bagay yo l fou an tou l mete yo. Sa Letènèl fè? Lè wa a ale l di, pèp lan pèdi. Letènèl di non, si pèp lan pèdi, gen yon moun nan lame a ki fon dezòd, ann fon tiray osò pou n wè moun ki fè dezòd la. La, Letènèl fon tiray osò. Sal fè yo jwenn akan pran bon lò bon dyaman pèp lan pèdi la m pral di tout politisyen tout prezidan tout moun ki vòlè ayiti yo la yo la pou yo remèt sa yo te pran Paske kounya nou nan moman la gras Letènèl pap tiye yo, men nou la poun remèt yo, nou la poun temwanye, di sa nou te fè, epi poun kite sa nap mennen an, epi poun remèt sa nou te pran epi pou Ayiti mache. Tankou mwen menm gen moun kap mande kot 700 dola m te pran, kot kòb la m te pran. Dat m fè zèv a kòb sa, Hey! Kòb sa ta nan menm toujou monchè, Letènèl ta sipoze tiyem devan kamera, Letènèl ta sipoze tiyem pou kòb sa ta nan menm toujou, nan, m fè zèv avèl, m bay moun ki te nan mal, m bay, mwen bay moun ki pa t alèz, ou konprann? Wi nou manje ladann wi nou manje ladann nou manje ladann men nou remèt nou remèt 80 80 ok ok bon m di nou remèt 95 pou san ladann pou mèt ou klè ye se jis pou m fè konprann Bondye li menm pa prele w avèk tout kras le mond li la pou netwaye w pastè makès jezi la Men, ou wè ki aksyon ki te pase nan istwa Acan. Twòp moun vòlè Ayiti. Lè Letènèl voye yon èd pou Ayiti, Leta kenbe l li pa bay li. Kounye a, lè sa mwen menm, m pa t ap janm antre nan bandi non. Lè ke m te antre nan bandi, kòm m pa bandi ankò, m s on òm de Dye, m pa t ap janm antre nan bandi non. La a, Leta pa bo m rigòl. Leta pa bo mwen sitèn. Leta pa bo mwen, konprann, ankadreman. Li pa bon m lekòl, epi w wè, nan sa ke m te vin tonbe. M se nèg ki konn travay tè twa fwa pa jou. M se nèg ki konn travay tè kat fwa pa jou. Men lè ke te, lè ke dlo a te vin sèch. Ou konprann? Sa k vin pase? Grangou tonbe sou mwen. Epi Meny menm nan pwoblèm. Lapolis boule moto menm nan pwoblèm pi rèd. Kounya yo vin rele komin nan 400 mawozo. Non yo vin rele baz la 400 mawozo. Komin nan se tomazo. Yi vin gon baz anndan tomazo ki rele 400 mawozo. 400 mawozo sa yo pa gen kras travay pou yo fè. Si se se sel moun ki alez se moun ki gon moun nan diaspora kap fon ti kob ba yo men mwen menm pat gen non frè hein kounya la ou dim si letenel fè yon bagay pou mwen antanke ansyen evanjelis ki vin yon nouvo evanjelis ki te konn fè evanjelizasyon eskizem nan bouten nan tomazo a ok. pou m mete w alèz, nan Dimilso, nan Bagòman, nan Douya, k ap pale de Matye 11, 20, 28, Vene Zamra Vou Tou, sa vle di, tout moun ki fatige, ki chaje, Bondye rele w, ou konprann? Depi w wè ou gen gwo chaj sou do w, Jezi rele w, sa vle di, gouvèneman Kris la, avèk gouvèneman vodouyizan, se de bagay diferan. Lè yon moun vin nan Kris, moun vodouyizan, Gade sou sa, gade sou moun ki te nan vodouyizan avè w la, epi ou menm pou wè chanjman, epi ou menm pou vini tou, paske se de bagay diferan. Fè nwa, limyè pa mache avèk fè nwa. Je kwa nan Matye 5, 13, a y di, gouvèneman Kris la se limyè. Ou konprann? Vodouyizan se tenèb. Ase nou pa, pase, lespri nou bouche, nou pa anyen. Kounya nap nap goumen a moun ki sove ou wè nou gen problem tankou mwen menm on nèg tankoum Bondye sovem mesye makès kris la sak fè w pa wè kris e paske nou fè twòp zak sal an ayiti. Nou bay trop problem an Haiti. Sispann piye pep la. Sispann volo sa Bondye voye bay pep la. Separel bay ti moun yo nan la ri a. Mete kanal mete dlo bay pep la. Eso konprann. Agrikilti a tounen avel. Eso konprann. Gen kek bagay ou konprann. Epi pep la bral plante kann. Li bral plante patat. Epi menm kochon kreyòl la la pou l retounen toujou. Èske ou konprann? Kochon kreyòl sa pral fèt avèk patat, li pral fèt avèk po kann, epi mete sitèn nan tout peyi a, epi pou peyi a mache byen, epi tout ti mesye pral jwenn manje pou yo manje. Bay pèp la plan mayi, plan pitimi. Plan diri. Pase m gen mèson la sa konn vomi diri okipe kwadèboukè okipe lavil wi. Men pandan pa gen dlo l pa ka bay li. Èske w konprann? Pèp la gen anpil pwoblèm. Plèn nan konn okipe lavil. Plèn nan pa gen dlo. Plèn nan pa kapab. Bondye di konsa. Remèt sa ki nan men nou yo. Se pa ap tiye moun nou fin pran sa yo te fin pase mizè nan kwabosal nan latè voye. Konprann? Anba lavil epi nou menm anba lavil chita nan pran san nou pa kenbe kle ou, nou pa travay tè, nou pa fè anyen. Ou konprann? Epi se ti malere t sot nan mòn, ti malere t sot nan plèn nan epi lè w wè nou nan gè n ap pede tire yo, pede tire epi lè Bondye rele youn nan plèn nan vini epi pou l pale pawòl Bondye epi nou menm l ap lapide l, n ap lapide l. Non, m pa vle sa. Bondye di non, Renmen lèlmi nou se sa l di nan Matye 5 vèsè 43 a kontinye 44, 45. Chanje lavi nou. Pastè Amel, chanje lavi w zanmi m. Bib lan di konsa, lè yon frè ou fè w yon bagay, ou rele l a de ou pale avè l. M bezwen fòme w wi past Amel. Fò w ta vin jwenn mwen wi. Bib la di konsa lè yon... Oh, m en fòmasyon past Amel. Bib la di lè yon frè w fè w yon bagay, rele l a 2, pale avè l. Si l pa tande w, pran 3 frè ansanm avè w. Si l pa tande 3 ankò, w ap remèt li la ak latriye piblik. Non past Amel, li pa bon. Tankou lè w pran yon frè, tankou sa w fè past Lochary an, li pa bon. Men w wè past Lochary mistil toujou renmen w. Li son li son sèvitè. Mwen menm mwen still toujou renmenw. Pase nap viv sou le tan la gras. Non pa tak pou tak. Non pa èy pou èy dan pou dan. Pastè Makès si ou pa retounen sou rezo sosyo e pou e pou vin mande Jezi padon wap fè tout vi wap pase mal. Men fanmi w ap pase mal. Paske ou pa gen dwa pou ap blazon kris konsa. Ou konprann? On kris depi anvan la rekreyasyon di mond li la. M pral fon fomasyon kris a travè lèzaj avon pastè makès. Bon m komanse avon depi nan jenèz premye. Bondye di se pou tè fèt. Tèt fèt li di se pou syèl fèt syèl fèt. E men Jezi Kris vini nan 1 Jan, nan, eskize m, nan Jan premye, vèsè premye li di Dye etè la pawòl, la pawòl etè avèk Dye. Ou wè sa m di w la? Li, li, li di depi, la, la li fè w santi, depi avan la rekreyasyon di mond li te avèk Bondye ki li menm li se la pawòl. A di l te nan bouch Bondye. E pi mwen menm ki vini ap mache avè l m nan bouch li tou. Hey Li se gran wa mwen m se ti wa eske ou konprann? Mwen renmen w pastè Marques m wè se mank de fòmasyon ki fè w te pale konsa men Bondye beni w eske ou konprann? La men apot Paul vini nan kolosen premye vèsè 15 a 16 Madanm Vin chache Kolose premye vèsè 15 a 16 mwen. Vin isi. Paske m ap fout fòmasyon presye la avèk pastè Makès, m pap ba l anpil non, 3 vèsè m ap ba li pou l tande. Pastè Amèl! Ou mèt kanpe la wi. Pastè Amèl! E ou la pou renmen èlmi w. Renmen moun ki fè w mal. Lè choz ansyèn so pase. Pa di pastè yo wi. Mwen gen. Mwen gen dosye nou la nan legliz la. Ou ta sipoze chire bagay sa yo. Paske l di les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Èske ou konprann? Ou pa konn konvèsyon moun nan non. Ou jwenn li? Prete. Nan Kolosyen premye vèsè 15 a 16. Men vin li l pou mwen non. Men. Ok.
Se pou nou viv byen youn ak lòt. Jan Kris la vle l la paske Bondye rele nou pou nou viv byen youn ak lòt pou nou ka fè yon sèl. Nou tande?
Kò toujou chonje sa li fè pou nou. Vèsè 16. Kenbe pawòl Kris la ak tout richès li yo byen fèm nan kè nou. Se pou nou youn aprann nan men lòt. Se pou nou youn bay lòt konsèy avèk anpil bon konprann, se pou nou youn chante som, kantik ak tout lòt. Rete la, rete la, rete la.
Letènèl fè travay li yon lòt jan la a. Wouuh! Gade m di Bondye mèsi. Men moun yo di ki pa moun sove a, Kisa w chache la a? Non, Kolosyen konbe? Kolosyen premye vèsè 15 a 16. E sa w chache? Gade byen pou wè wi, li di, se pou nou youn renmen lòt. Men pou kisa l di se pou nou youn renmen lòt, epi nou youn ap manje lòt? Ou konprann? Pou kisa nou youn ap manje lòt? Non. Reli vèsè a pou mwen. Pou pasta Amel tande.
Kolosye 3. Se pou nou youn renmen lòt. Se pou nou met tèt nou ansanm pou nou fè travay la jan Bondye mete l la. Èske w konprann? Vèsè a gentan pale. Se pou nou viv byen youn ak lòt. Se pou, tale. Se pou nou viv byen youn ak lòt. Jan Kris la vle l. Jan Kris la vle l la. Alò wè lè Pòl ak Silas te nan prizon, tout manm legliz la t ap lapriyè. Lè, nan tan Pòl ak Silas la, Epa epa ton ti pil la yon ti pil la yon ti pil la nan te afè a se tout se ansanm yon legliz tout pèp la nèt ki te kretyen èske w konprann yo t ap priye arive mitan lannwit chèn nan pa kase Pòl sòti ou di nou di konsa ki fè pastè Lo Jarimi pa t sòti anba grif nèg 400 mawozo yo kwak Bondye mete l deyò nou pale l mal paske manm legliz la te manke priye paske nou manke lafwa paske Kris te di konsa, Si nou gen lafwa menm jan avèk yon ti grenn sab bò lanmè. Èske w konprann? N ap di mòn yo deplase, y ap deplase. Ebyen, mwen menm se lafwa sa a m ap chache a, depi m depoze men m sou tèt yon maladi, pou m di, Geri o non de Jezi pou l geri. Bon, m vin ale. Paske Bondye rele nou pou nou viv byen youn ak lòt. E pou sa Bondye rele nou. Bondye rele nou pou nou viv byen youn ak lòt poukisa nou nan dechiri hein poukisa nap batay konsa mesye pastè ap goumen a pastè pastè ap batay a pastè nou tout bwal nan lafè si nou pa repanti si nou pa met tèt nou ansanm poun fon ansanm de pastè poun chita epi mwen menm poum li vèsè sa yo ba nou epi pou nou retounen vin jwenn Bondye gade nou bwal nan lafè pase fò nou temwanye fò Tnde pastè sa kanpe l di men sa m te konn di de pastè sa men sa m te konn di de pastè sa gade se pou nou renonse avèk zak nou te konn fè yo epi pou nou jwenn padon Bondye ann ale. Pou nou ka fè yon sèl kò toujou sonje sa li fè pou nou.
Si Nou pa fon ou tande pou nou ka fon sèl kò si nou pa fon sèl kò nou pa ladan l kounye a tout legliz nan peyi a divize ka sa ap rele m vin nan legliz sa sa ap rele m vin nan legliz sa sa ap rele m vin nan legliz sa. Legliz mwen se Jezikri. An verite, m pral mache nan yon legliz wi. Se Dye k pou voye m ale. E se Dye k pou ban m, se Dye k pou kanpe machin pou m moute a lè m kanpe bò wout la jou dimanch m pral legliz la. Li met moto, ann ale.

Pastè Amel la fè kanpe, lap pase mizik Lo Charimi, tout moun legliz yo ap danse ipokritman oh men poukisa? Bondye rayi moun ki ògeye, moun ki òge, ògèy Bondye rayi sa. Pastè Amel ou son bon pastè, mwen renmen w Bondye beni w. Pastè Makès, nivo filozofik ou a. Fò tonbe nan sak pa bon. Kounya men w tonbe nan joure Bondye. Ou la pou mande bon, ou la pou mande Bondye padon pou sa w fè a. Ou la pou mande mèt la padon pou sa w fè a. Ou konprann? M pral di w, se pa sèl ti mesye yo non ki gen zam nan men yo nan lari a. Yo gen zam fizik, men nou menm lè pastè, nou gen zam spirityèl wi nan men nou. Zam satan spirityèlman nan men nou. Si n ap goumen antre nou. Kòm men, kot tèt ansanm nan ye la? Hein? Kounya la, Pastè Amel, èske ou ka envite Pastè Locha nan legliz ou? Si w envite l, l ap vin preche wi. Men ou menm si l envite w, m pa kwè w prale jan w pale a non. Non, pa gwosè l kò la. Ann ale m wè.
Se pou nou chante som, kantik ak tout lòt chante. Se pou nou, se pou nou, se pou nou. Kounye a konbe moun k ap chante l la? Chak fo ti gwoup. Sa di pa m pi bon, sa di pa m pi bon. An verite, menm bagay n ap fè la se bagay Apolòs t ap fè avèk lòt disip yo. Nou wè sa m vle di a? Sa a t ap di m se disip Pyè, sa a t ap di m se pitit Apolòs. Jodi a m vin di nou, nou tout nou se travayè. Se travay n ap travay. Men mèt jaden an rele Jezi kri de Nazarèt. La pè Bondye avè w. Ann ale. Lespri Bondye a va montre w nan voulow di Bondye mèsi ak tout kè nou. Ou tande? Lè nou fòme, nou fon sèl kò, Lespri Bondye a bral montre nou. Kijan, madanm? Lespri Bondye a kap moutre nou sa pou nou fè. Bon sa nou konnen nap fè la. Ou wè, pastè Makès kanpe sou rezo sosyo, tande sa lap di, Bondye beni ou frèm. Ke Bondye fè ou wè e pawòl la pou mete l an aplikasyon e ke l fè ou tande l tou. E m konnen apre lè ou fin tande. Frè David sou non de Zo ansyen chèf gang baz 400 mawozo a kap pale, m konnen Bondye li menm li gen poul chanje lavi w. E map tou voun w mesay on prann ba ti mesye 400 yo, non pran yon operatè traktè y, on ti malerez li ye mesye m yo, Letènèl mande pou nou fon sèl. Letènèl pa mande pou youn ap manje lòt. Renmen lèlmi nou. Kwak sa ti operatè sa tap kondi traktè sa wi li. Nou te pran la tranble, nou mande 100 mil dola Ameriken. Bon, kote l pa jwen ni mesi? Kote l pa jwen ni? He? Kote l pa jwen ni mesi anmi? 100 mil dola Ameriken nou mande pou li, kote l pa jwen ni mesi? En verite, si nou poko lage l, lage l. Pase ti, operate trak te te la pra bou e, mesi. Si, se trak te a nou bezem kon trak te a, men ti malere a lage l. E trak te a tou nou pa ka pran tou, trak te a, se, se, se pou a bou e te, pou e de pepla. Ou konprann? An verite Bondye, mwen menm m pa konnen. Pase lese gen jistis tou. Gen jistis wi. Gen jistis pou moun ki nan lemond. Men jistis moun Bondye a. E Bondye pou bal jistis. Eske ou konprann? Ou wè sa m di w la gade avan e. Bondye te met, te mennen m nan lopital li a. Spirituellement. L ap reti yon seri de ti kras ki nan zye m. Gade valè rele m rele m. M gentan di e peche m m ap peye. E m bilye. Ilya. Ki jan cheri? Ilya y kondanasyon?
Pa gen kondanasyon pou moun ki nan jezi. M bine wi. Men kounye a Bondye. Bondye fè m wè sa wi. An verite, m ap di nou sa byen. E levanjil la m ap mande pou nou fè l, mesye. Fòme tèt nou fon sèl. Lè nou fòme tèt nou fon sèl, m ap vin jwenn nou pou m fè fòmasyon avè nou. Pastè Makès. Eh pasta Amel, lè choz ansyen son pase. Ou toujou gen choz ansyen yo nan ou menm paske ou kenbe dosye ansyen moun yo nan menw. Dosye moun yo te fè ansyen yo toujou nan menw. Ou di yo nan legliz ou a letènèl mande pou chire yo, chire yo voye yo jete. Hein? Ou di, m pa konvèti? Dyab ki nan tèt ou a al atè! Ou pa ka fè m fè bak. Tande, pitit gason m, Bondye beni w. Ke dyab ki nan tèt ou a t di m pa konvèti a, ke dyab sa al atè m. Paske si m pa konvèti, m gen apiprè de mil, mil moun k ap priye avè m. Si si pastè locha pat ka fè sa moun kap priye avèm yo yo fèl deja poum te wèw te fon bon bagay epi ou te pran nimewo m nan m te ba anba live pastè locha epi ou te relem pou te retirel tande egzakteman ou pa fè sa e dyab ki nan tèt ou a t bezyen m retounen m pap retounen ou konprann pran tèt nou avèk fo levanjil sa yo moun sa yo ap bay deyò a paske satan filyal anpil satan filyal Wè en boss Ben Se minis li ye nan lucifer Lucifer bay boss Ben minis Nan lucifer Ou ven poul poul pouse moun kap vin jwen bondye Bon Mwen zou nèg sa li pat vle jistis nan men dcpj non Mte gou grenn chef an dcpj tap rele mpa konn ki chef li ye Li tap dim poum vini poum la poul la vin Pou yo lave dosye m. M te di l non paske se lè m met tèt mwen an tèt mwen deyò a nou konn frè David. Ou konprann? E lè m met tèt mwen deyò a nou konn frè David. Nou pat konn kiyès ki te rele frè David lan. Nou pat janm konnen si Lamò te gen yon moun nan tèt li jamè. Nou pat janm konn sa non. Paske mwen menm lè m ye la a m te konnen Kris te gen pou l rele men sa k fè mwen m te toujou an solo. E video a pral kanpe wi. Bondye beni nou waw waw waw waw yon pwochèn fòmasyon ankò waw telefòn nan.